te valye a 21 milya dola jounen jodi a li valye a 117 milya de dola. N ap pran rezèv dò peyi a tou, sa k te pase 14 desanm 1914 la, kote ameriken vòlò rezèv dò nan peryòd la te valye a 500 mil dola, jounen jodi a te valye a 60 milya de dola. Sa vle di, se de peyi enperyalis ki t ap piye Ayiti. E nou konprann dèt la avè sa li rele rezèv dò a, se de eleman sa yo k mennen Ayiti nan povrete. Nan mizè jounen jodi a la, e li klè, e fò Ayiti pa, fò moun pa pran nan chantay tou, chantay ni Lèzetazini la Frans, nou konnen se kriz Ikrèn nan ki fè Lèzetazini a la Frans gen pwoblèm la a, sou dè pwoblèm kontradiksyon anndan Ikrèn avèk Lèzetazini. E nou menm li klè, e dèt sa a, s on dèt terib li ye, s on dèt moral anvè Ayiti. Men m panse 117 milya de dola a li pa ase. Fò n ta fè la Frans peye mil milya de dola. 200 zan lesklavay e piye peyi a, vòlè resous peyi a, okipasyon amerikèn 1915, rezèv dò yo pran 1914, detwi diri nou, touye kochon nou, tout se eleman fondamantal. E gwo krim Lafrans fè ankò, pandan ameriken okipe nou 1915, Lafrans ban nou edikasyon. Edikasyon pi mal. Se edikasyon ki ba nou tip ayisyen sa a. Nou sibi 2 ak. Ekonomik, gon lè, ak mantal, ideyoloji. Ak mantal la pi terib. E m panse menm si yo t ap peye Ayiti, m pa konn konbyen kòb yo ta ba li. Gon dèt moral anvè Ayiti. Ou byen. E dèt moral sa a, li pi laj. E nou di se tout malpwoprete ki fèt nan koloni an. E m ap redi sa ankò. An 1750, Ayiti te lè pli rich nan rejyon an. Nou te ekspòte 50 pousan danre nan lemond. Sa k fè nou vin pòv la a? Se tout mekanis sa yo e nou wè se menm Lafrans sa a avè Lèzetazini ki nan kò gwoup k ap met pèsi nan bounou. Se kontinye politik kolonyalis la, politik esklavajis la. Pran prezidan mete yo, fè tyoul yo. Mete mas popilè yo nan plis esklav. E nou konprann kesyon sa a, la dèt la. Se poutèt sa nou menm nan Channmas n ap montre ap fè edikasyon Kesyon deta pou l poze. Fò l chanje nati leta a. Nou chanje Latòti. Nou chanje entelektyèl ki nan, ki nan, ki te di Ayiti pa, pa, pa dwe nou, pa dwe Lafrans. Rejin Debre, ki se yon ansyen maksis. Nou chanje Latòti. Nou chanje te gen yon ti koup entelektyèl ki di nou pa, Lafrans pa dwe nou. Nou la toujou. E m panse dèt sa li pi pwofon. E kòm nou pral avanse, nou pral bay Mèt Bèna la, antan filozòf, ki pral fè entèyaksyon pa l. E m panse gen plis bagay ki pral di la a. E nan kesyon politik neyoliberal la, nou pral ale pi lwen sou kesyon de eleman fondamantal sa a, dèt anvè Ayiti, Lèzetazini e Lafrans, e gwo peyi kapitalis yo kontinye ap fè. Ap pita Haiti. Ap tou pte nou. Pou tèt sa nou di, neoliberal tèt pa kòmanse depi nan kesyon la frans. Neoliberal pa fòk pa kòmanse lane 80, 70. Li pa kòmanse pandan dezyèm gè mondyal. Nou di, se pati de la dèt la neoliberal la se sa fè. Pwofesè Arnold Louis di, Dessalines bat. Se yon kapitalis li bat. Se kapitalis ki ap devlope an Ewòp. Menm lè se koloni yo se esklav ak negè. Se sa k ap pou moun al gade apwòch liv pwofesè Alex Lewis sou kesyon sa a. Rapò ki te genyen ant koloni an avèk peyi nò yo. E kisa nou di? Kesyon dèt la kisa l bay? Li ba yon disparite terib. Li kokobe Leta ayisyen. E ou pral wè kiyès ki pral kontwole peyi a. Se Citibank. Se 1946 sou ti mache estime nou pral mete Citibank deyò. Fiskalite n te genyen se modèl fiskalite ameriken. Se ti mache estime. ki fè kèk nan tout peyi a, nou te dwe 6 milyon dola meriken, men kijan n vin dezangaje Lèzetazini a tout Lafrans anndan peyi a. Pandan okipasyon amerikèn nan gen 2 dil ki fèt, Lafrans dakò pou pran edikasyon, Ameriken pran pò, nou konn bagay. Gon bagay Ameriken pa konprann, Ameriken konprann se gwo soulye, edikasyon an pi gwo pase ekonomi. Sa rele sipèstrikti a ak ideyoloji a. E li klè! Nou wè ki sa k pase. Nou gen de lekòl nan peyi a. Nou gen lekòl pou ti Mari, pou ti Jozèf, pou ti Andre, pou Mondezi. Plizyè vitès. Nou gen de peyi. Anndan peyi ak lòt peyi. Se sa a Jan Batèmi di le peyi andeyò a. Se tip mòd okipasyon sa yo, se moun mòd politik ekonomik sa yo. E gen politisyen malswen toujou k ap kontinye toujou ak politik sa a. Egzanp, lane 80, lè yo vann minotri, lè yo angaje Leta ayisyen nan siyen akò FMI, Bank Mondyal, Lè yo kraze diri nou, pi gwo krim prezidan ameriken genlè fè diri Clinton, li kanpe devan kongrè ameriken an di se li ki kraze diri peyi a. Nou konn konbyen tòn diri Ayiti te konn achte? 12 mil tòn wi. Jounen jodi a la, n ap enpòte 500 mil tòn ki vale a 300 milyon dola. Se tout konsekans dèt sa yo, vòlè byen yo, piye peyi a k mennen nou la. Apolitisye mal pou wont! yo vann Teleco, yo vann Minotri, yo vann Siman Dayiti, an nou tounen pèdi antrepriz ki te vale a 37 pousan VIP. Sa vle di, politisyen sa yo la toujou, y ap fè awogan. Nou pèdi Teleco gen yon kab fiboptik ki te vale a 200 milyon dola, men Lepreval vann li a 64 milyon dola. E ki bagay ki pi di, Boulos. Afè. Peken. Dimitri Vorb yo pran kòb nan ona 800 milyon dola yal envesti nan Repiblik Dominiken. Tout se dèt toujou. Tout se krim yap fè kont pèp la. E se tout politik sa a, tout kòb sa yo nan bank ameriken. Yo vòlè konbe milya de dola kòb petro karibe. Yo vòlè 15 milya de dola nan dola 50. Se tout bagay sa yo. Se tout bagay sa yo ki ba nou fenomèn gansterizasyon. Lamizè, lapovrete. Gwo bagay kalm ak bi se kondisyon egzistans materyèl ki defini lòm. Yon moun ki pa gen aksè a manje, a dlo, a travay, a libète, a kòb nan pòch li, ou redui l nan lapovrete absoli. Se zak tout konsekans dèt sa a. Dèt ak. Yo, yo pran kò nou. Gen, gen lòt bagay y ap pran toujou. Ameriken ap piye peyi a toujou, a Lafrans. Sou le plan diplomatik. E ann pran ankò. Lè w al anbasad de Frans. Anbasad amerikèn yo pa baw viza kob la tou rete si yo konprann ou nèg ap banm viza li pran vin dim vin la 200 dola ameriken ou pa banm viza remèt mwen kob mwen se yon vòl ankò se yon vòl ankò sa vle di nan tout sans e anndan brh nou gen 600 milyon de dola kon rezèv de chanj bank kap konstwi nan peyi a fann pina sa. Paske milat yo te kontribye nan endepandans lan. E ou gen dwa nan lojik Desalinyen, bagay rasis. Paske Desalin di, pa gen koulè la, tout moun se nèg. Petèt sa nou menm, nou rapwoche n de Desalin. Lè l di nèg la, l pa mete l nan koulè po non, li mete l kòm yon ideyal. Kòm ideyal. Menm jan yon nèg tankou Brown. Brown se yon Ameriken ki pran, ki vann kay li, ki achte zam, ki vin bay esklav yo pou yo touye la. Kòm kòl la Napoleon. Paske la se pa yon kesyon koulè li ye. E nou wè, menm Divalye. Nèg kap touye milat kap tire se milat pwogresis yo te ye se milat ki te kwè pou peyi a te devlope e li panse se sa li ye e nou panse kesyon dèt la li manyen nan kè kesyon peyi a li frape nou e jounen jodi a la pa okipe nou ak stay nou ak stay se gè yap fè avèk lafrans gè enperyalis e sa nou ap fèl la rivalite enperyalis yo kweche an ikrèn lè yap mele se lòt. Yo pa konn kote yo ka soti. Moun yo jete ankò dosye Ayiti a, epi aprè yo pral tounen yon bal politik. E li klè, pou n met tèt sou tèt, sou epòl nou, fò k kontinye fè ajitasyon. E jounen jodi a, deba sa pa deba ak nenpòt moun. Radyo pap man pa poze pwoblèm deba sa. Chèn televizyon pap poze pwoblèm bagay sa. Se sa l ye. Se sa l ye. E li klè, fò n kontinye.